Jodi an se 2 desanm 2019, donk jodi an se yon gwo jou si w pran l nan sans foutbòl lan paske Frans Foutbòl bay 64 rièm edisyon Balon dò lan. Ebyen se Lionel Messi ki ranpòte distenksyon ki plis prestijyez sou le plan endividyèl nan zafè foutbòl. Ebyen distenksyon sa bay jodi an di kote de Pari nan Teyat Chatelet Pari. avèk Sandze Ribert e Dide Drogba se 2 pèsonalite sa yo ki te MC seremoni an. MC seremoni an, Dide Drogba te mete anpil animasyon otou de gwo evenman sa, donk misye te asire animasyon jodi an, jodi an ki se 2 desanm 2019. Mentnan avan nou rive nan dosye balon dò lan, an nou fè yon ti rezime rapid otou de sa k te genyen pou jodi an. avèk dosye balon dò bò lakay medam yo avèk Megan Rapinoe. Se li menm ki ranpòte balon dò bò lakay medam yo, Megan Rapinoe ki te tèmine meyò butez, meyò jwez epi seleksyon amerikèn nan te ranpòte koup du mond senyò la. Donk Megan Rapinoe se li menm ki eli balon dò 2019. Epi te gen yon gwo distenksyon endividyèl tou yo t ap bay, se konnen kiyès ki t ap ranpòte titre de Leviatchine, nou konnen Leviatchine se youn nan pi gwo gòlkipè de tou lè tan. Pèsonalite sa, dayè, se sèl pèsonalite kòm gadyen ki ranpòte distenksyon sa, se te an 1963. Dayè, Gianni Rivera ki te ranpòte Lig dè Chanpyon avèk ekip Milan an 1963, Gianni Rivera te dezyèm nan klasman Balon dò sa. Donk, Leviatchine ki kenbe omwen 150 pennalti, donk se yon gwo lejand nan foutbòl mondyal lan ki ranpòte koup dEròp a avèk seleksyon Inyon Sovyetik la an 1960, ki te konn jwe nan ekip Dinamo Moskou an, donk se te yon lonjevite enòm, m ap pale de Lev Yachin. Donk yo te deside onore Lev Yachin nan sans pa li avèk yon twofe gòlkipè. Te gen plizyè gòlkipè ki te an lis, lè w pran Marc-André ter Stegen anndan ekip Barcelone nan, lè w pran Onana anndan ekip Ajax Amsterdam nan, lè w pran gòlkipè ekip Tottenham nan ap pale de Hugo Lloris san oubliye Alisson. Alisson ki te fè yon trè grand sezon avèk ekip Liverpool la, n ap pale kanmenm de goalkeeper ki te fè 21 match san l pa pran goal nan Premier League la. Alisson se li menm ki te gan d'or nan Ligue des Champions an, Alisson gan d'or nan Copa America a, kèlke pa sezon 2018-2019 lan se te sezon Alisson paske goalkeeper sa li menm sou le plan endividyèl Li rekonpanse nan pòs li. Se vre mwen renmen Terstegen anpil, mwen renmen Oblak anpil, men lè w gade sezon Terstegen nan avèk twofe l ranpòte ke se swa avèk seleksyon brezilyèn de foutbòl la epi avèk Liverpool ke l ranpòte Lig dè Chanpyon e l ranpòte Super Koup Dewòp, m panse Alisson pa gen dout sou sa se meyè gòlkipè lan. Donk lè w pran Lèvyatchin, Lèvyatchin kapab Kote li ye an kapab kontan paske kiyès ki ranpòte premye twofe Lev Yachine ke yo bay pou la premyè fwa, se Alisson. Lè w gade sezon Alisson nan pa rapò ak tout gòlkipè ki gen sou sikui an, se mesye sa ki merite distenksyon sa malgre mwen renmen Ter Stegen anpil. Se pa sèlman twofe Lev Yachine nan ki te genyen men jodi an tou nou t ap konnen Kiyès ki te ranpòte twofe Raymond Kopa a? Raymond Kopa se yon ansyen lejand nan foutbòl mondyal lan, dayè ki te konn jwe nan ekip an Stade de Reims lan nan deseni 50 lan, ki fè demi final koup du mond 1958, la Frans ki te gen yon sipèb ekip foutbòl, avèk Just Fontaine ki te tèmine meyè bitè konpetisyon sa avèk 13 gòl, Jonquet te nan defans santral seleksyon fransèz lan, Albert Batheu se li menm ki te kotch la Frans nan mondyal 58 lan. E byen sur, meyè jwè ekip foutbòl sa, Raymond Kopa, ki te pase tou anndan ekip Real Madrid la, dayè li pran Lig dè Chanpyon avèk ekip Real Madrid la. Donk yo tap onore Raymond Kopa nan sans pa l tou. Donk twofe sa, se pa premyè fwa yap bay li, se pou yon dezyèm fwa paske lane dènyè se te Kylian Mbappé ki te pran distenksyon sa. E ane sa, jèn foutbolè ekip Juventus de Turen an, nap pale de MDL, Mathys Delay, se li menm ki rekonpanse kòm. meyè espwa ki genyen nan foutbòl mondyal la. Epi seriz sou gato an se balon dò lan se te nouvèl ke tout moun t ap tann nan pou n konnen kiyès ki t ap siksede avèk Luka Modric nan palmarès balon dò lan. Yon koudèy istorik lè w gade sak balon dò lan, balon dò lan se distenksyon ki plis prestijyez su le plan endividyèl. Premye moun ki ranpòte distenksyon sa Se Stanley Matthews. Se te an 1956. Stanley Matthews te gen 41 an. Dayè, se moun ki pi granmoun ki ranpòte distenksyon sa. Nan deseni 50 lan, Di Stefano pran 2 Balon dò, 1957 e 1959. Nan deseni 60 lan, se te yon distenksyon ki te pataje, pa t vrèman gen yon moun ki te fè double. Men, kèlke pèsonalite ki te ranpòte distenksyon sa, lè w pran mesye sa ki rele Lev Yachin, nou di sa ki ranpòte l an 1963, lè w pran Denis Lau ki ranpòte l an 1964, Lò pre Balon dò 66 lan, ki se Balon dò ki pi sere nan tout istwa foutbòl ewopeyen an. Moun ki ranpòte Balon dò lan se Bobby Charlton. Bobby Charlton te ranpòte Balon dò sa pou yon grenn pwen sou mesye sa ki rele Eusebio, Eusebio, ki 1 an avan sa, an 65, te ranpòte Balon dò lan. Ane 70 lan, se ta pral yon ane ki ta pral pataje avèk 2 filozofi diferant. avèk 2 konsepsyon foutbolistik trè diferant. Se foutbòl total la avèk ekip Ajax Amsterdam nan epi foutbòl pragmatik lan avèk Bayern epi seleksyon alman de foutbòl lan. Ebyen, nan sans sa, Johan Cruyff pran 3 balon dò, 71, 73 epi 74, epi mesye sa ki rele Beckenbauer, Bekenbawe, Kaiser, pran 2 balon dò, 1972,

ki pran l an 1990, epi Ronaldo, jwè ke poto, Stanley Poto ki se selèb reyalizatè nou renmen anpil, Ronaldo ranpòte Balon dò an 1997. Dayè, an 1996, moun ki te ranpòte Balon dò lan, m ap pale de Matya Samer, ranpòte Balon dò lan pou 3 grenn pwen sou Ronaldo. Ronaldo e Michael Owen fè pati de rar jwè ki ranpòte Balon dò lan a laj de 20 tan. Donk Ronaldo an, se te yon krak, se te yon lejand, se te yon jeni kareman, li ranpòte Balon dò trè jèn, Michael Owen, 4 ans plus tard ta pral imite Ronaldo nan ane 2001. Epi, nan deseni 2000 lan, se yon deseni kote ke ou kapab di gen kèlke moun ki ranpòte Ballon d'Or. Ronaldinho pran Ballon d'Or lan an 2005, Nedved pran l an 2003, sans oubliye Shevchenko ki pran l an 2004. Men, a partir de 2008, ta pral gen yon lòt reyalite avèk 2 jwè, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, 2 nèg sa yo te kenbe Ballon d'Or lan pou kont yo jiskaske an 2018 nou ta pral jwenn yon lòt tèt ki pa Messi e Cristiano Ronaldo, se Luka Modric ki te ranpòte Balon dò 2018 la. Mentnan, 2018, 2019 se yon lòt reyalite, pa gen koup di mond, se yon sezon ki gen chanpyona majè ewopeyen yo, koup yo epi Lig dè Chanpyon. Sezon sa a, lè w konpare jwè yo, w ap wè ke chak jwè te gen eleman nan djakout yo, te gen agiman pou yo te di yo menm, Yo merite balon dò. Si n kòmanse avèk Vijil van Dik, Vijil van Dik ki ranpòte titre de meyè jwè chanpyona Dangletè lan, li pran Lig dè Chanpyon avèk ekip Livèpoul lan, li pran UEFA Player of the Year. Donk Vijil van Dik te gen agiman tou pou l di li menm li te kapab ranpòte balon dò lan. Lè w pran Sadio Mane, Sadio Mane tèmine ko meyè bitè chanpyona anglè a, li pran Lig dè Chanpyon avèk ekip Livèpoul lan, li pran Supercoupe d'Europe avèk ekip Livèpoul lan. San zoubliye li finalis malere koup dafrik dè nasyon an avèk Senegal. Cristiano Ronaldo se meyè jwè chanpyona italyen an, li tèmine nan top 5 meyè bitè chanpyona italyen an, li pran Super koup d'Italie san zoubliye li pran lig dè nasyon avèk seleksyon pòtigèz de foutbòl lan. Epi. Messi, Pulga Arjanten an, Messi tèmine meyè bitè Lig dè Chanpyon, li pran soulye dò Ewopeyen, li tèmine meyè bitè Liga a, li pran Chanpyona Despay, epi menm Lionel Messi sa tèmine meyè pasè Liga Espanyòl la. Donk, lè w pran jwè sa yo, Cristiano Ronaldo, Mané, Van Dijk, epi Messi, yo chak gen agiman pa yo. Mentnan, lè w al gade Balon dò lan, lè w pran istwa Balon dò lan, n ap wè ke gen sèlman twa defansè yo bay Balon dò. Twa moun sa yo, Se Mathias Samer an 1996, se Beckenbauer 72 e 76, epi Cannavaro ki ranpòte Balon dò an 2006. Twa moun sa yo mwen sot site la, n ap wè ke chak fwa yo distenge yo, se nan yon konpetisyon majè avèk seleksyon yo. Keseswa ou pran koup di mond, oubyen ou kapab pran koup dEròp. Lè w pran Beckenbauer ki pran 2 Balon dò 72 e 76, a chak fwa Lalmay te patisipe nan konpetisyon ewopeyèn e Lalmay te fè final. An 72, Lalmay ranpòte koup dEròp lan sou seleksyon Inyon Sovyetik lan avèk 2 gòl de Gerd Müller, yon gòl de Eber Rühme e byen Beckenbauer pran balon. An 76, Lalmay fè final koup dEròp dè Nasyon kont La Tchekoslovaki e byen Beken te jwe yon gwo koup dEròp, Beken pran balon dò, san oubliye ou kapab di tou Beken te ranpòte Lig dè Chanpyon avèk ekip Bayern Munich lan. Mwen pran beken, mwen pran Mathias Sammer ki te ranpòte Euro 96 lan kote li te meyè jwè Euro 96 lan nan konpetisyon sa e Lalmay te ranpòte konpetisyon sa sou seleksyon Tchèk lan 2 gòl a 1 avèk 2 gòl de Oliver Bierhoff. Epi, mesye sa ki rele Cannavaro an ranpòte koup du mond 2006, li pa pèdi yon duèl nan koup du mond 2006 sa, li ranpòte Ballon d'or. E n ap wè ke Depi lè ap bay distenksyon sa, nap wè se 3 defansè ki rekonpanse e nou sot eksplike sak fè yo rekonpanse se paske kanmenm yo te briye nan pi gwo konpetisyon avèk seleksyon paske lè w pran konpetisyon de klèb e konpetisyon avèk seleksyon yo bay plis enpòtans avèk konpetisyon seleksyon ke konpetisyon klèb e lè w al gade balon dò lan depi lè ap bay balon dò an 1956 nap wè 80 pousan jwè ki distenge yo se jwè ki ap jwe sou le plan ofansif. Se milye tèren ofansif, se atakan yo ki distenge yo nan dosye Balon Dò. Nou kapab wè l byen senp, se 64 ryèm edisyon Balon Dò la. N ap wè ke Cristiano Ronaldo pran l 5 fwa, Messi pran l 6 fwa, sa fè 11. Lè w pran mesye sa ki rele Marco Van Basten e Johan Cruyff, yo chak pran l 3 fwa, sa fè 17. E lè w pran Michel Platini ki pran l 3 fwa, sa fè 20.

Donk balon dò jodi an la, n ap wè klè, se yon balon dò ki pa diferan pa rapò a sa yo konn bay, paske yo plis al gade pèfòmans endividyèl jwè la. Se vre, kritè yo se ki sa? Kritè yo se pèfòmans kolektiv e endividyèl, yo gade aspè talan jwè lan, fair play lan tou sa, epi karyè jwè lan. Lè w gade an tèm de karyè, Messi gen yon pi gwo karyè pa rapò ak tout jwè sa yo. Lè w gade aspè talan an, Messi pi talantyè pa rapò ak tout jwè sa yo. Bemòl ou kapab mete. nan ka Messi an. Ou kapab di ke Lionel Messi nan Lig dè Chanpyon an te pran yon 4 zero nan men ekip Liverpool lan an demi final. Lionel Messi pat kapab gide ekip FC Barcelone lan nan dosye Lig dè Chanpyon an pou l te pèmèt Barcelone ranpòte yon sizyèm titre de Lig dè Chanpyon. Ou kapab di se pwoblèm sa ki genyen avèk Messi sezon an kote ke nan konpetisyon ki te plis majè sou sezon 2018, 2019 lan Lionel Messi pat distenge li avèk ekip FC Barcelone nan. Se vre, se te meyè bitè Lig dè Chanpyon an avèk 12 gòl, men Messi pat kapab pèmèt Barcelone fè final Lig dè Chanpyon, sa ke Barcelone pa fè depi 2015. Mentnan, lè nou al gade konkiran Messi yo, se pat de konkiran ki te distenge yo pase sa. Lè w pran Liverpool, Liverpool se yon ekip kolektiv, avèk 3 gwo jwè foutbòl sa yo, avèk Mane, Salah epi Vigil van Dijk. Wi, Vigil van Dijk se te jwè ki te asire ekilib lan avèk ekip Liverpool lan kote ke atak defans lan se te gwo koze, misye asire ekilib lan. Avèk Vigil van Dijk, Liverpool plis seryez an defans. Men, lè w al gade menm ekip Liverpool sa, Liverpool pa vrèman gen yon jwè ki pote l. E lè w gade distenksyon endividyèl sa ki se Ballon d'Or, w ap wè ke yo gade aspè endividyèl kestyon an. Wi, Sadio Mané tèmine ko meyè bitè chanpyona Dangletè lan avèk 22 gòl, men Sadio Mané an 13 match de Lig dè Chanpyon, li enskri sèlman 4 gòl. Wi, li enskri sèlman 4 gòl. E si w al pran Messi pa rapò avèk konkiran sa yo, sèl kote pou konkiran sa yo ta bat Messi, se fè gwo bagay nan zafè Lig dè Chanpyon 2018, 2019 lan. Wi, Liverpool ranpòte Lig dè Chanpyon an, men Liverpool pat vrèman gen yon jwè ki te distenge l pou di ke jwè sa se li menm ki bay Liverpool Lig dè Chanpyon an. Liverpool fè yon viktwa kolektiv nan Lig dè Chanpyon an. E lè w al konpare jwè sa yo parapò avèk Lionel Messi kote ke yo pa p gide ekip Liverpool la, keseswa w pran Virgil van Dijk, keseswa w pran Mané, keseswa w pran Salah, se pa yo menm ki te bay twofe an avèk ekip Liverpool la. Epi, lòt pwoblèm ki genyen tou nan dosye mesye sa yo, pat vrèman gen yon plebisit ki te fèt sou yon grenn jwè. E lè w an konkirans avèk Messi, epi se pratikman 3 jwè nan menm ekip ki an konkirans avèk Messi, kote ke vòt yo pral pataje, lè sa l pral kreye pwoblèm. Lè w pran kotch ekip Liverpool lan, misye te di li menm, Balon dò lan se Vigil van Dijk. Kotch Liverpool di se Vigil van Dijk ki merite Balon dò. Alòske yon lòt kote, gen yon gwoup moun ki di Mane merite Balon dò. Yon lòt kote tou, gen moun ki di Salah merite Balon dò. Kèlke pa, te gen yon endesi otou de chwa pou konnen dèyè kiyès n ap lage kò nou nan dosye Balon dò. Èske se Virgil van Dijk k pou n fè plebisit pou li? Èske se Mané? Èske se Mohamed Salah? Sa vin kreye anpil pwoblèm onivo de vòt, kote ke te gen yon ensètitid sou kiyès n ap lage kò nou. Lè sa, pèfòmans endividyèl Messi deja pi wo pa rapò avèk tout jwè sa yo, epi lig dè chanpyon an se yon viktwa kolektiv ke endividyèl ki fèt nan zafè lig dè chanpyon an, ebyen moun ki te plis distenge l sou sezon 2018, 2019 lan, se li menm ki rekonpanse. E m sot di sa talè an, si w pran balon dò de 1956 a no jou, n ap wè ke 80 pou san moun ki ranpòte balon dò se jwè ki ap jwe an atak, se milye de tèren ofansif, se atakan. E lòt moun ki ranpòte balon dò ki pa atakan, ki pa milye tèren ofansif, moun sa yo, yo plis briye nan konpetisyon majè avèk seleksyon. Lè w pran yon moun tankou Lothar Matthaus, rapidman ki monte nan tèt mwen la, Lothar Matthaus ranpòte koup dimond 1990 lan, l balon dò. Li fè 4 gòl nan mondyal 90 lan, li balon dò, li distenge l nan pi gwo konpetisyon an. Alòske Marco Van Basten te ranpòte Lig dè chanpyon an. Kòm Marco Van Basten pa t distenge l nan koup du mond lan, mesye sa ki rele Lothar Matthäus distenge l nan koup du mond lan, l fè 4 gòl, epi li balon dò. E lè w al gade podyòm balon dò 90 lan, n ap wè ke se yon podyòm balon dò ki fèt avèk Toto Schillaci ki meyè bitè koup du mond 90 lan, ki meyè bitè koup du mond 90 lan e ki tèmine an twazyèm pozisyon avèk seleksyon italyèn nan nan koup du mond lan e l meyè jwè koup du mond 90 lan, sanzoubliye Andreas Brehme, se konsa podyòm 1990 lan te ye. Donk sa moutre nou ke distenksyon endividyèl sa, depi lè y ap bay li, Se pèsonalite ki plis briyan sou le plan endividyèl, se li menm ki rekonpanse. Yo plis gade aspè nèg k ap mete balon anndan filè a, nèg k ap fè ekip lan genyen an, ke yo gade aspè gòlkipè a, ke yo gade aspè defansè la. Mwen menm pèsonèlman, pou moun ki ap di ke Lionel Messi pa merite balon dò lan, m pa dakò. Mwen al gade an fonksyon de reyalite istorik ki genyen nan zafè balon dò de 1956 a no jou, mwen al gade tou ekip Liverpool lan ki pat vrèman gen yon jwè ki sòti tèt li di lo pou di se mwen menm ki bay ekip Liverpool lan Lig dè Chanpyon an, epi lòt faktè enpòtan tou, menm dirijan Liverpool yo pat fè inanimite dèyè yon jwè. Tanto gen yon moun ki di se Mané, gen yon lòt gwoup moun ki di se Mohamed Salah, gen yon lòt gwoup moun ki di Virgil van Dijk. Lè gen tout difikilte sa yo pou konnen dèyè kiyès nap met tèt nou, Ebyen Lionel Messi li ap pwofite de sa, li ap pwofite de sa otou de vòt yo paske gen yon gwoup jounalis ki di yo menm yo endesi otou de kiyès yo ta bay vòt yo. Ebyen nan sans sa Lionel Messi li pwofite de sa tou paske pat vrèman gen yon jwè Liverpool la ki te vrèman briyan nan konpetisyon ki te plis prestigyez sou sezon an ki se Lig dè chanpyon an. Ebyen Lionel Messi, lè w gade aspè endividyèl kestyon an, soulye dò ewopeyen, meyè bitè lig dè chanpyon, meyè pasè liga a, meyè bitè liga a, li ranpòte titr de meyè jwè liga espanyòl lan, sanzoubliye menm Lionel Messi sa ranpòte liga espanyòl lan avèk ekip FC Barcelone lan. Se vre ou kapab mete bemòl otou de lig dè chanpyon an li pa pran, dayè Barcelone pa pran lig dè chanpyon avèk Messi depi 2015, men lè w al gade sa k fèt sou sezon 2018, 2019 lan, Lionel Messi merite Ballon d'Or 2018, 2019 la. Mansyon spesyal pou Virgil van Dijk. Virgil van Dijk ki tèmine dezyèm nan dosye Ballon d'Or lan. Se pou la premyè fwa depi 1993 pou yon Neerlandè tèmine dezyèm nan zafè Ballon d'Or. Nou sonje an 1993 se Badjo ki te ranpòte Ballon d'Or lan e kiyès ki te dezyèm se Dennis Bergkamp. e se depi mesye sa ki rele Fabio Cannavaro yon jwè pat janm pwòch balon dò konsa kòm defansè. Donk kèlke pa Virgil van Dijk ka fè yon trè grand sezon avèk ekip Liverpool lan, avèk seleksyon Neyèlandèz lan, men malerezman ekip Liverpool lan pat vrèman fè yon gwo plebisit otou de Virgil van Dijk pou konnen nèg sa se li menm nap soude dèyè li paske moun yo te un pti peu endesi anndan ekip Liverpool lan Eske se Van Dijk pou n pouse? Eske se Mané pou n pouse? Eske se mesye sa ki rele Mohamed Salah pou n pouse? Epi, Cristiano Ronaldo ki pa t la jodi an nan seremoni an, Cristiano Ronaldo tèmine an twazyèm pozisyon nan klasman Ballon d'Or sezon 2018, 2019 lan. Epi, ganyan an, Messi ranpòte distenksyon sa a pou yon sizyèm fwa nan karyè li. Pou Barcelone kont 11 pou ekip Real Madrid lan, men sak bèl lan, nan 12 balon dò ke Barcelone pran nan istwa li, Lionel Messi pran mwatye an pou ekip FC Barcelone lan. Lòt pèsonalite ki pran balon dò pou ekip FC Barcelone lan, lè w pran mesye sa ke le Risto Stoichkov pran balon dò, mesye sa ke le Luis Suarez an 1960 pran balon dò, sans oubliye Rivaldo pran balon dò pou ekip FC Barcelone lan, epi gwo jeni foutbòl sa, Ronaldinho pran balon dò pou ekip FC Barcelone lan. Donk ekip Katalan lan ranpòte yon 12 zyèm balon dò kolektif e Lionel Messi nan 12 balon dò kolektif sa nap mandew kòm sipò se like abone avèk chanèl youtube lan epi share diferant emisyon nou ap fè sou paj facebook pwen boul la nale rejwenn nou trè byento pou yon lòt emisyon ki ap fèw plis plezi ke sos.